Kòman nou ye? Ou gen yon lòt chans ankò pou jwenn avèk mwen sou paj sa a, sou ki se paj Anchelo Jodi a. Gen yon lòt mesaj ke m vin pote pou ou sou paj sa a. Kisa li ye? Se ke granmoun lontan toujou di, pito ou montre yon moun peche ke ou. Ou ka bal yon grenn pwason chak jou. E sa a se yon gran gran leson, se yon pwovèb ki gen anpil anpil leson ladan l. Pwovèb sa a ke m pral pale avè w la, so, m ap ba w anpil esplikasyon sou li. Ki sa m vle di pa la? Se ke ou menm ki ap fè efò nan kominote ayisyèn nan, ki sa w dwe fè? Se ke se ede jèn ayisyen yo avanse, ba yo dyòb, kreye dyòb pou yo, yon fason pou yo kab avanse. E gen moun ki prefere bay yon moun mil goud, prefere bay moun di mil dola, prefere bay moun, eksetera, eksetera, men yo pa administre moun nan, ba l yon dyòb kòmsi pou li menm li kapab depann de tèt li, depann de sa ke l ap fè. Men, e, sa m vle fè w konnen ke lè ou bay yon moun yon djòb, se montre ou montre l peche. Lè ou kreye yon, e, antrepriz, ou kreye yon, sa yo rele, e, ou kreye yon antrepriz, ou kreye yon, yon konpayi, yon biznis de travay kote moun kapab jwenn travay, so sa li enpòtan anpil anpil se montre ou montre moun peche. E kontrèman avèk lè yon moun an Ayiti li di l fè ofelina, so kote yon pakèt jèn ye, yon pakèt moun ye, so e yon sant kote plen movèz odè, eksetera, eksetera, eksetera. Chak Ayisyen kap fè efò gon òfelina. Chak Ayisyen kap fè efò gon sa yo rele yon kòman de sa ankò fondasyon. Kisa sa vle di? Òfelina se yon bagay kote yo redwi moun yo an inimanitè. So kote moun, kote yon pakèt moun ap viv ansanm e ki kote yo sanble yo ke moun sa e kòmsi l depann de sèlman de. Sa rele òfelina. Moun sa pap janm depande tèt li kòm si moun sa pap janm gen sa rele libète li pap janm konprann. Men sa se pa yon bagay ki kapab fè yon moun vin yon moun vre. Paske anpil lòt peyi moun ki andikape yo, yo travay. Moun ki andikape yo, yo jwenn tout yon seri de. Yo travay e yo depann de tèt yo, yo gen fwaye yo, yo gen fanmi yo, etsetera. Èske nou konprann? E poukisa yon moun andikape bezwen gen yon al nan yon ofelina? Non, se pa posib. Èske nou konprann? E dotanplis, e m vle pale w de sa yo rele fondasyon. Poukisa chak Ayisyen k ap fè efò oblije gen yon fondasyon? Fondasyon an se yon kote yo reyini moun pou vin fimen, reyini moun pou vin jwe domino, vin jwe kat, bay blag etc bwè tafya tout sa epi jounen an pase men mesi map fè nou konnen se pa sa ki solisyon an solisyon an se kreye aktivite ke moun ap soti moun ap antre moun ap soti moun ap antre epi gen vi men konprann se sa ki yon vi so li enpòtan anpil konprann li enpòtan anpil si tout fwa ou ta kreye yon aktivite ki. fòmèl ki kòrèk ki chak ap chak moun oubyen e wi chak moun kapab jwenn yon mwayen pou l defann tèt li so li pa bezwen e e kòm ta di sa esklav yon zam e pou l ap mache e e e fouye moun nan lari a oubyen esklav e yon moun pou di m ap veye kilè pou moun nan tè moun nan ban m 2 goud kilè pou moun nan tè yo ban m 25 goud se pa posib mesye. Konprann nou gen mwayen ke nou te ka fè kreye job pou pou frè nou avèk sè nou yo so fè li konprann èske nou konprann e alò se sa se nap kite nou avèk ti bout video sa kote li di e pi gwo kado ou ka fè yon moun se lè ou montrel peche èske nou konprann ou montrel peche ou administre li ou montrel kijan pou li menm nan vi a li kapab defann li kapab defann tèt li. Yon lòt ilistrasyon ki pa kote pou ou, m sonje ke lè m t ap vin Chili, paran m yo te ban mwen mil dola ameriken. E lè m t Ayiti m pa t ap travay. Mil dola ameriken an, yo te ban mwen e m te pran mil dola ameriken sa a avèk lajan ki te pwòp pòch mwen, tout moun k ap vin Chili konn sa. Epi, lè m rive, apre yon, avan yon semèn, m te voye kòb pòch la tounen bay paran m yo. Men. e depi lè a m pa janm rele yo oubyen m ekri yo pou di yo konsa ke m razè oubyen m pa ka peye bil mwen, voye yon bagay ban mwen pou m peye bil mwen. Non li pa konsa. Se mwen menm depi lè a, se mwen k voye ba yo, se mwen menm ki administre tèt mwen, se mwen ki ba tèt mwen manje, ba tèt mwen bwè, fè tout sa m bezwen. Èske nou konprann? Konsa tou, e m di w sa, li enpòtan anpil, anpil, anpil, anpil travay la. Konprann? Li plis, plis, plis enpòtan ke yon fondasyon. Konprann? Yon òfelina kote moun ap depanse, kote moun yo ap ri sou tèt yon seri de, yon seri de timoun, yon seri de, nan fondasyon kote moun ap vin ba w, tout sa yo se gagòt. Mesye, an nou fè yon bagay ki bon. Kreye yon bon bagay. Konprann? Konsa, e, Demen si Dye vle y ap di konsa ke a se gras a entèl, ou konprann? Men yo p ap di gras a Ofelina entèl ni gras a eksetera. Sa yo pa yo pa solisyon pou pèp ayisyen an ok. Mwen renmen nou anpil.